Ici pas 509 non pam se Junior Esteban jodi a nou prezan nan Miami an nou avèk Dye Pèri sa fè lontan ke nou pa tandew nou pa wèw e kijan sa ye. Monchè tout bagay anfòm, map salye tout moun kap swiv sa kap fèt la la, mèsi ke nou gen ti opòtinite sa pou nou pale, tout bagay anfòm, nou pa tandem lontan pase mwen son papa kounye an. Pitit gason m gen dezan kounye an, donk m te fè yon ti tan rekil pou m te okipe fanmi m, madanm mwen, pitit mwen. E, men, pandan tan sa a, m t ap fè mizik kanmenm. Donk se kounye an, m nan peryòd kote ke m ap fini mizik yo pou ke m ka prepare pou m sòti yo ane sa a. Pandan ti tan poz sa a ou te fè, ki jan w te wè, ki jan w te wè biznis mizik la? tap mache nou wè gen plizyè bagay ki sòti e anpil pale k fèt nan biznis lan kijan kijan swiv kijan w swiv li pandan pandan pandan pandan pandan w lan poz la. A m swiv li m panse se m trè fyè dayè paske m panse ke gen anpil atis ayisyen kap fè gwo bagay e m panse ke se se sèl fason pou ke nou fè plis bri nan lemonn e on sèl atis ayisyen paka fon vag. Ou wè kijan afro music fè vag yo a, se pase gen plizyè atis afro kap fèl an menm tan ki vin kreye yon vag. Men si son sèl kap fèl, yon sèl ayisyen kap fèl, se jis yon gout dlo li ye. Tandiske janm wè sa kap fèt la la a, gon pakèt atis ayisyen kap evolye e entènasyonalman palan kounya nan moman an e se konsa poul ye. Se pase plis nap monte nivo a, plis nou ka ede. sa kap vini yo vin pi wo tou. Donk ti jèn ayisyen yo kap gade atis ayisyen ke yo te konn ap idolatre pa egzanp, kounye yo ka wè ke kèt m ka gen gwo rèv pase Tony Mix ap byen fè l, Baky ap byen fè l, e Fatima ap byen fè l, Rutshelle ap byen fè l, e Roody ap byen fè l, e Kenny ap byen fè l, sa vle di. Se pa sèlman youn, se plizyè k ap fè l an menm tan. So kounye an, kisa sa bay tankou yon ti jèn ti atis ayisyen la ki gen rèv, li montre misye ke rèv li a posib. E se sa nou bezwen. Se posib la. Pou ke nou konnen ke, paske nou viv nan yon peyi kote ke prèske pa rete espwa. Ou pa gen espwa ankò ti jèn yo. Donk, wòl atis nou, se gaye espwa, se jisteman pataje espwa sa. So mwen menm mwen trè kontan, m ap swiv sa k ap fèt la. E mwen felisite tout atis mwen sot site yo la a, e Richa Cave Carimi ki sot fè sa l sot fè a la a, donk e Michael Guirand, e sa vle di yo tout. E genyen Joe Dot Philly la nan moman an, avèk yon mizik 4 kanpe k ap fè anpil lòbèy. Anpil lòbèy, k ap ouvè pòt. K ap ouvè pòt, ki sot ki sot patisipe nan Star Academy. Wi, konpa ap jwe. Konpa ap jwe.
E kijan w kijan w kijan w wè sa ou menm? Ankò yn fwa mwen panse ke se yon prèv ke se pa lang ki kanpe nou pase misye chante an kreyòl nan mizik la donk se pa lang ki kanpe nou se vayb ann kontinye pwodui ann kontinye kòmsi fè bon mizik ann kontinye travay nou menm pase se fòk nou se e toni kal ann afrik la kal fè lòbèy tou sa vle di ou konn se tout moun ap fè lòbèy an menm tan so mwen menm mwen panse ke pa gen limit. Ayisyen gen talan, Ayisyen gen potansyèl, Ayisyen se bon moun, yo travay di, e Ayisyen gen anpil istwa. Tout atis sa yo gen yon pakèt istwa, se yo pa annik fèt tou bon, yo pa fèt tou sipèsta. Yo gen yon istwa kote yo kòmanse tou jis anba pou yo vin monte jis anlè. E nan pwen bagay bay enspirasyon pase sa, se lè ou gen bèl istwa. Ok.
Pou nou vin retounen sou pwojè pò yo, kilè piblik la kapab jwenn yon pwojè de Dye Pèri? Ane sa a, ane sa a, 2025, ane sa a, ane sa a m pral vide mizik atè. Vàn nan ouvri, jan m t ap di an, tan ke m pran an rekil la, se pa travay m pa t ap travay, m t ap travay se jis ke Yo poko deyò, yo poko sòti. Donk ane sa kanmenm. Ok, konbyen konbyen tit nou ka jwenn sou yon albòm? Èske se sou yon albòm oubyen yon EP? Pral gen EP, pral gen single, m pa vle di albòm. Sa vle di, tèlman gen atis k ap fè mizik kounye an, m a sòti yon albòm la. Moun yo gen lòt mizik y ap tande tou. Yo pral chwazi de prefere yo, twa grenn prefere yo sou albòm lan epi ki sa yo bliye rès la. So m pa panse ke album nan moman an se pi bon chwa a. So mwen panse yon EP, de twa single. Paske m gen yon chans ke m fè de twa gòl deja. M gen de twa grenn gòl. Sa vle di so mwen menm sa m ap fè kounye an m ap eseye planifye pou ke m, si pa egzanp si m ap fè inèdtan cho, ke m gen inèdtan gòl. Sa vle di m ka mete dekole, m met Jessica, m mete kiyès ou ye, m met ablablabla, m met ay o. Sa vle di m anvi ka gen yon pòtfolyo kote ke m gen plizyè hit epi m kontinye. Mwen menm se lonjevite a m ap gade. M ta renmen fè sa m ap fè a pou jis lè m mouri. Ok, ok. Eske nan sa w pral soti yo la, pwojè w pral soti yo la, eske n ap jwenn N ap jwenn kolaborasyon sou kolaborasyon ayisyen tankou etranje. O wi, wi, wi. Nou konnen m kwè nan kolaborasyon. Depi lè m te kòmanse a, se, m panse kolaborasyon gon fòs ladan l. Donk ap gen anpil kolaborasyon ayisyen e etranje, lè de. Yon mesaj pou fanatik Dyeuperi yo e ki kote nou ka, ki kote yo ka jwenn ou? Mesaj la se te ke rete branche. E gen anpil moun ki panse ke m pa fè mizik ankò, rete branche, m la, m ap travay, e m ap travay sou tèt mwen, m ap travay sou fanmi m, m ap travay sou mizik, sou tout bagay. Donk rete branche, pa bliye m, 2025 lan la m pral relage, nou ka jwenn mwen sou Instagram, Jperry Official, e sou Twitter, sou kòman lòt la rele ankò, Thread? Thread, e sou TikTok fò m fè efò, men n ap jwenn mwen sou TikTok. Epi kisa dat se t Facebook Jperry official epi map pare pou nou map pare pou nou map vin an fòs. Jperry mèsi menn m kontan m kontan menn e next time map tann album nan pou fanatik yo ka enjoy yo map tann mizik map tann mizik map tann mizik paske wap soti plizyè m pa konn si se ep enben ok bon bagay Jperry kenbe la pale anfòm frèm yeah.